Youtube sa ka fèt. Byenvini sou chanèl Gladson Limar guys Nou menm ki konnen deja chanèl lan ki la poul motive nou poun vin meyè vèsyon de nou menm chanèl lan ki la poul ba nou game kijan pou nou deal ak fi But jodi an guys nou pa pral vrèman pale de kisa pou yon nèg fè poul pa blese nan yon relasyon kijan pou nèg lan jere poul kapab jwenn fi sa Jodi an nou pral pale de yon bagay kap vale tèren pou plizyè kategori Pou tout moun, nou pa p di plizyè kategori koz li atake timoun, granmoun en dan ou menm te jèn moun l ap stil rive sou ou. Kisa l ye? Premyeman se enfliyans entènèt lan, dezyèmman se sa yo rele depresyon an. An depi vandredi, an palan de yè vandredi an m t ap fè yon videyo sou sa, M te di banm li son lòt video, anpi tou m vin wè bagay Baky an malgre m poko gade mizik lan m di mwen tou pwofite okazyon an pou mwen pale de sa. Jodi an guys m pral moutre nou yon bagay ki pase de yon ti patnè de 17 an misye rele Jordan nou pap tèlman bay tout eksplikasyon sou sa. Ki sak pase? Misye li menm pandan l nan chanm li konsa li ap tèks ansanm avèk yon moun Men moun nan son fek akawont li kreye petet li te ka yon fi petet li te gen dwa yon gason pa gen moun ki konnen jiska prezan sak pase pandan misye ap teks ansanm a moun nan sitou e timoun ki pa telman gen eksperyans se sam fem di nou kelkeswa yon neg ou gen dwa pa vle nan bagay det fi a gason but ap gen yon bagay ou pral fè kanmem ki pral vin relye bagay kantite eksperyans ou gen nan zafè fi a gason gen de seri bagay ki pa prive w. Sa k fè m di sa, e paske misye li menm pandan li ta ap anvye tèks ansanm a moun nan sou Twitter, kounye a la a moun nan vin mande l, moun nan voye yon foto ba li anvan, kounye a la a pandan l fin gade yon timoun 17 an, li jis enjoy li apre sa moun nan antanke yon fi, li mande l yon foto bak. Kounye a li menm s on plezi pou li, fi an fin voye foto pa l, kounye a pou l voye foto fi an ba li bak. Kounya pandan misye fin fè foto afè pal li voye bay manzè, kounya la manzè li menm sal fè, li di konsa, so si w pa banm 300 dola, m jis ap anwile san foto sa sou tout entènèt lan. Kounya la misye voye 300 dola sa ale, kounya la fi an fin pran l, li di konsa kounya wap voye 1000 dola si w pa voye l men sa t pral pase. Kounya la pandan misye di l pa genyen. Yo pase nenpòt 4 a 5 èdtan ap pale de sa. Misye vin rive nan yon moman kote petèt li pa ka sipòte ankò, li arive touye tèt li. Men, nan sa, ki sa nou tire guys? Premyeman, nou tire de si tout fwa misye li menm li te gen ase eksperyans kote l ta konnen E si moun nan fè sa, men sa li menm li te ka fè. Men sa l te ka fè, o bro, bagay lan te gen dwa pa rive la. En dezyèmman, se pou ki rezon ti moun nan te oblije, gen ou konnen e sou entènèt ou ye, pou ki rezon ou te oblije al nan voye foto ale, foto tounen. En twazyèmman, se ke pa gen yon grenn moun ki pou te tcheke sou li, ou di mwens pou l te ka jwenn, pou l ta esplike bagay lan. Li menm li te gentan konnen li pa gen yon grenn moun li te ka fè konfyans nan nivo sa. Eske nou wè nan ki nivo yon jenerasyon rive kote preske moun sa pa kè de sa lòt la fè, paran pa kè de sa timoun nan ap fè, timoun nan pa kè de sa paran ap fè. And guys, m ap di nou yon bagay. Aktyèlman la, depresyon guys, jan w wè Baky di nan mizik lan, se youn nan bagay ki pi danje nan moman an la. Sitou pou yon timoun de 18 ans a 29 ans. Yo di w, atravè lemond, antye guys timoun soti de 18 a 29 ans gen 21 pousan moun ki gen depresyon nan laj sa yo en dan de 30 ans a 44 ans gen 18 pousan en de 45 ans a 65 ans gen 16.5 pousan na imajine nou kantite moun ki gen preske tout mond lan e komsi preske tout mond lan antye gen depresyon guys. Ou gen dwa pa konnen la, pandan se tan ou gon bagay kap boulvèse w. Pou ki rezon e timoun ki nan laj sa yo de 18 a 29 an pi afekte pa bagay sa? Premyeman se enfliyans entènèt la guys. Anpil nan nou nou jis pran plezi nou, menm si nou pa ta ap regle yon bagay ki tèlman enpòtan ki te ka Pote nou lajan di mwens ede yon moun nou. Nou still ap swipe left and right. Nou still ap pase 4, 5 èd tan sou entènèt lan pandan se tan e pa yon bagay pozitif lap pote pou nou. Pa gen pwoblèm. Pou 3 dènye ane yo, yo di w konsa se a lèd de entènèt, a lèd de social media ki fè plis Ti jèn sa yo vin nan milyonè ou di mwen san ou gen dwa pa rive nan milyon but at least ou vin kreye yon bèl vi pou pwòp tèt pa w but si tout fwa ou pa gen jan de vi sa yo a e tout sa w ap regle pa vrèman gen rapò ansanm avèk entènè guys m ap di w sa sensèman men li pa yon bagay pozitif pou w ta rete fè 3 4 èdtan a yon ekran telefòn w ap swipe w ap swipe. Man li pa li pa wap scroll down scroll up an swipe left and right man li pa yon garanti pou ou non sèlman li ap pran nan enèji w and li pral koze depresyon sak fèm di li pral koze depresyon an anpil nan nou nou jis lè w wè nou pase tout tan sa yo se pa yon bagay nap li nou jis ap gade entèl entèl ki foto l poste. Tankou entèlentèl, li gen dwa al nan yon vacation petèt an Sendomeng oswa Dubai, whatever kote li kapab ale an. Li pase nenpòt 1 an, 2 zan l ap planifye sa. Lè l rive nan moman an, kote li jis ale e depanse l al depanse ou di mwens sa, whatever sa l al fè a. And, nou al pran foto li poste an pou nou imajine vi li. Pandansetan, non sèlman l pase tout tan sa a planifye moman sa, lè fini, Li pa jis annik tan fè yon grenn foto l tou poste l. Li fè nenpòt 150 li poste sa k pi bèl lan kote moun pral panse l ap byen vire, l ap bagay la pandansetan e pa menm vrè vi an menm. Anpil nan nou, nou konn sa men nou refize aplike li guys. Nou refize aplike l. Sa k fè m di nou refize aplike l lan paske nou konnen anpil nan yo se fake y ap fake li but nou still nou still panse vi nou genyen aktyèlman la si pa egzanp ou menm ou te gen nenpòt 3, 4 èdtan ou di mwens 3 a 4 mwa wap panse sou yon pwojè sa la e foto sa ou wè la alèd ou te bay tout fokis ou nan sa moun nan ap fè an li gentan e kòmsi li gentan dezaktive tout bagay nan ou menm alenstan paske ou gentan pèdi fokis. Yon grenn foto yon lòt moun ki pat menm tèlman enpòtan ou just wè e fè w pèdi fokis sa a sou pwosès pa w la. Se youn nan rezon ki fè m di nou ou oblije ret la tou. And kijan w kapab jere 2 seri bagay depresyon guys. Premyeman ou oblije gen yon moun pou w pale guys. Li vrèman enpòtan, vrèman vrèman enpòtan. Se vre nou rive nan yon mond la kote len pa kè de lòt but ou oblije gen yon moun pou w pale. Li pa ka tout moun. Se sak fè w oblije gen wheelchair bò kote w. Ou oblije gon moun pou pale koz gen de seri bagay wap travèse sitou depresyon lap difisil en difisil lan pou simonte l lan pa ou menm sèl. Wap bezwen yon moun bò kote w. Yon real one. And lòt bagay ki enpòtan ankò guys se Tankou al nan gym. Nou pral di konsa kisa gym gen poul wè ansanm avèk sa right. But yn fwa ke wap fè spò, nan moman wap fè spò a, e kòmsi li release tout bagay, tout stress, tout bagay sa yo. Paske pa bliye mte di nou konsa, lè wè wap gade ki vi yon lòt moun ap viv, sa afekte ou menm. Li vin fè w pèdi fokis kounya la ou oblije di konsa vi paw pa bèl ou te sipoze gen yon vi tankou moun nan pandan se tan moun nan pa ase. And pa bliye guys janm te di nou an a lèd de yon foto yon moun ou kapab wè kapab fè w pèdi fokis and tou sa so ou gen pwòp pwosès paw man pa kè de sa moun nan ap fè koz yn fwa ke ou pral kè de ki vi moun nan ap mennen nan moman pandan se tan w nan pwòp pwosès paw ou pa fokis sou paw ou gentan Vle, se pa moun nan pou te pou ta viv yon menm vi ansanm avèl, kwèm si w vle lap vin fè w tèlman panse ansanm a sa wap vin arive nan stad depresyon and lèm di Jim lan guys Jim lan vrèman enpòtan koz li fè w release yon pakèt sa yo rele dopamine nan, dopamine nan e kòmsi de seri bagay menm jan ou wè lè ou anvi fè sèks pa vre tankou ou gen dwa paka jwenn fi an nan moman an tankou Sitou pou nèg ki renmen bat la ponyèt yo, ou jis annik dan an kraze yon LP la rapid vit, lè fini ou santi w, e kòmsi ou fè yon ti rilaks pou moman an. Malgre l pa yon bagay, se yon bagay ki fè w pèdi konfidans, ki fè w pèdi yon pakèt lòt bagay ankò, but kanmenm li fè w release guys. And lè nou pral pran de lòt bagay, ann pran yon egzanp de seri de moun tankou la nan NBC yo pede ap bay yon pakèt moun guys. Prèske chak mwa, y ap montre w nenpòt kat senk moun ki al monte sou pon an ki prèske rive nan stad pou yo touye tèt yo. Sa k fè sa? Apre nenpòt de twa zèdtan, pwofesyonèl vin pale ansanm avè yo, jistan gen ki konn lage kò yo, gen ki konn pa rive lage kò yo. Lè y ap di yo kisa ki fè yo rive nan stad sa kote pou yo pral pann tèt yo, yo di ozwa pou yal lage kò yo anba, yo jis di konsa paske yo leve li fè dezè tan, yo jis di konsa gade li dezè, men yap viv nan yon kay kote gen 15 zan 16 moun, pandan se tan pa janm gon moun ki menm tcheke sou yo poul mande yo eske yo ok, ou di mwens menm tèks yo, ou di mwens di yo konsa ey, an desann vin pran sa, se vre. Tout moun bizi tout moun ap regle afè pa yo but at least si moun nan enpòtan pou ou, ou sispèk gen de seri bagay ki off lakay li ki pa ale byen at least menm guys dèfwa menm yon grenn tèks kapab chanje lavi yon moun wi menm yon grenn tèks ou di mwens yon grenn pawòl yon bonjou sèlman kapab an vire vi yon moun nan yon lòt sans wi mwen map di nou sa sensèman guys m gentan konnen sitou aktyèlman la e pa pou di anpil moun ki pral wè video a ou di mwens Petèt yon lè li kapab video a kapab rive li go viral an pito yon pakèt moun wèl li chanje lavi yon pakèt moun but rezon ki fèm fèl guys e paske menm si se 2 moun ki wè video an menm si se ta aprè 10 ans whatever lè yo wèl lan m swete yo mete kelke bagay m di nan video an an pratik lè fini pou yo pwolonje ansanm avè yo and e pa pou di se tanm gen And e pa pou di yon bagay kap peyem but m jus fèl paske m konnen nan moman sa gen de seri moun kap travèse de seri moman difisil petèt ki ta bezwen pale a yon moun but yo pa gen moun nan pou yo pale or yo gen moun nan but yo pa fèl konfyans ase se sak yo wè yon pakèt moun chanje an introvert sètadi vin trè rezève a yo menm but yo vin rive nan yon moman kote yo paka kenbe ankò Pa bliye guys, lè w se yon introvert ou se yon moun ki rezève, ki pa renmen pale, at least ou sipoze gen lòt bagay ki pou ede w jere tout bagay sa ou kenbe anndan w lan. Si wè w pa ka, ou pa gen yon jan pou w kenbe tout bagay sa yo, guys, kwè m si nou vle, l ap vin trè mal pou nou and anpil fwa sa toujou fini mal. Sa toujou fini pa youn nan moun ki touye tèt yo, En dlo al gade, m swete nou al fè kèk ti rechèch pa nou guys. Se, yo di w konsa a travè le mond, preske par jou, nan fen ane yo toujou ap bay li, se nenpòt 158 moun a 160 moun ki touye tèt yo, pou yon rezon ou pou yon lòt. Why, wa fè kalkil lan. Eske nou wè? Sètadi guys, men, si moun nan vrèman enpòtan pou nou, m panse n ap fè koun konnen ou di mwens an, An nou wè de seri bagay pa ok lakay li nou jus ba l on tèks nou tcheke sou li pou n wè l ok Jan Baky di nan mizik lan and m te gentan fè on videyo sou sa depresyon vrèman yon bgy e sitou pou nou menm ti jèn yo men si w nan yon pwosès men nou wè w poko rive nan pati kote pou w ta vin successful kote w ta vle ye a ou pa oblije gentan ap bay tèt ou pwoblèm. An se youn nan bagay ki kraze nou anpil nan timoun de 18 a 29 an yo. M pa di timoun ankò, adilt. Sa k fè sa? Paske anpil nan nou dèfwa wè nou ka paran nou nou ta vle, nou ta vle kòm si an gentan ap travay ou di mwens an gentan gen machin, gentan gen kay. Anpil nan nou se relasyon ki fè nou fè depresyon, tout jan de bagay guys. Se nan bagay ki fèm di nou menn si tout fwa ou santi ou poko ka nan relasyon menn ou poko ka antre tèt ou ladann map di nou sa sensèman koz si wè wal antre tèt ou nan yon pozisyon kote ou pa ta dwe ye li pral koze yon pakèt pwoblèm and ou pral pe depanse ansanm a sa sa pral koze ou vin fè sa pral koz ou vin depressed and une fwa ke ou rive nan stad sa guys humm. Ka a pral di. Se jis video sa m te vle fè jodi an guys. M swete nou tcheke sou moun ki enpòtan pou nou. M swete gen de seri bagay ki pa gen enpòtans nou pa tèlman ba yo valè. M swete nou toujou like an, kreye yon bagay ki pou pèmèt nou pa panse. Ansanm avèk de seri bagay ou vle dans le futur, yes, ou sipoze focus sou li, but sa pa vle di ou sipoze tèlman panse ansanm avèl jiska ou vin rive nan yon nivo kote ou pa ka sipòte. Se te mesaj lan pou jodi a guys. Peace out.